Mwen vin achte. Ta sanm di ba gen moun la non. Mwen vin achte. Bon kot nou di fe la kot ma Maxine. Kot te zen. Mwen vin achte. Wi map vini.
Oh oh.
Eze al jwenn pou mwen. Bonswa tou an de. Koman w ye la teze. E yon ti bagay m vin achte la wi m ka fè yon diapwa la sa w genyen pou w vann la. Wap jwenn tout bagay si pou fè diapwa wap jwenn tout bagay sa ou la bwè m gen bagay ata pou fè sòs menm. Non m pap fè sòs map eze keto. Mwen menm pou kòm ki non kay nan ki bagay sòs m te ye la map fè yon ti diapwa byen gra la. Ah ok, enben sa m ba ou la. An pasan, kouman w vann gwo le pwa a? Pwa a li pa chè non, 40 dola. Oh! 40 dola epi w di pa chè? Mezanmi, sa vle di la pwa ki vann tout kob sa? Enben si e konsa m pap manje di a pwa, m genlè ap fè yon ti diri blanch. M mete bon ti kalalou ladanl, bon ti bon ti kawòt ladanl. M pap fè di a pwa ankò papa. M mèt banm yon ti balong ak yon ti diri blanch. Epi lè fini m a mete ti kawòt ladanl, ti chou. Met zen mwen bay m ka fon diy blanch. Aan diy pwa pa chè non 40 dola ti 40 dola pou n konnen w gen kòb ade achte pwa. Wi se ou kap vann kòb ap vole pa chè non mwen m kap achte a m wè l chè men ou menm kap vann nan wap wè l chè non. E zen banm ba yo tande banm ba yo mal fon ti diy blanch mal aba yo ti chè diy a pwa la oh mwen si pwa a te vann mwen 25 dola m tap fòse achte l men 40 dola mwen men pran yon sachè mete ti chou pou mwen mete ti kawòt ladanl mete yon ti bit vyann sale ladanl ou ka lage ladanl. Bon tale te zen. Sè tèt ou byen gwo konsa. Tèt ou menm konsa avèk tèt Sharma wi te zen. Lesy defwa pa konn tablo nan miwa te zen. Tankou w pap gade w nan miwa wap di mesye. Sè tèt mwen byen gwo konsa. Tèt te zen laje anpe wi mezanmi. Mwen kòman fè mache avè tèt sa te zen. Mwen te zen lesy m gen tèt sa m fè w les ladanl wi. Son les 40 pous oubyen 52 pous kap bon pou li wi. Ta Landy, se pa achte ou vin achte? Ou vin achte yon bagay, wap kanpe dnvan l apresa ou pale! O non Chta lè w pale w pale e lè w pale konsa, Jess ka m ba w cham la menn. Talè, ak kès wap pale konsa te zen? Ou bliye kiyès ki anbe a? Ou genlè bliye si m pi gran pase w te zen. Se granmoun mwen ye wi, se timoun ou ye wi, m bda fè yon blak avè w wi.

Bon tibo gentan ive lan ede e se blag avèm m diw m pa renmenl pa fè jan e bag sa yo avèm e ko m pa diw anyen ki mal non. Hey te zen sak gen deyò a la e pa vann wap vann a kiyès ou ye la. M pa avèk pèsòn non matant.
Ou pa avèk pèsòn je chèch. Avèm byen mon Maxime lap mankem dega deyò a la.
Tale, te zin soda an bi la. M pa dwe a di l non matant on bagay li vin achte la san ksye de vye blag avè m konn a m di m pa renmen jan de blag sa yo poutèt sa li fache li di ou m ap manke w dega n pa di nèg ki mal non matant. Merde, sa w fenk la davèk timoun nan timoun nan pa renmen li di sa an di m pa wè sa gen ladan l non li pa manke w dega la monde. Man Maxime bon kibe ti kè a tande se pandan w vin la wè l ap panpòt inosan l wi pandan w potko vini an se moute k ap moute sou man wi Andie pa banm sa kenbe. Peze son timoun ki live avem m konnen tout tanperaman m konn nesly m konn bfout sa di si son timoun ki te dezodbite m tap konnen m ap wè teze komsi tap derespekte w non son bagay ou diw ki pa fèl byen epi li reprimande w pandan la paka di lap manke w dega a kisa lap manke w dega. An konnya la man Maxime mwen k granmoun diw yon bagay konnya la ou pa konnen sam diw la ou konnen sa k tezen diw la ou lib ou ta pray pou tale primande teze Epi ou menm ou pran nan sa di w la? Enben ok la en pwoblèm, m ale, m pa epi. Ande!
Ande wi! O o, sa Ande gen la a? Tènè, sa Ande panse li la a? Kou li menm li bouti di li k ta zèk zòn nan wi. Bon ata ta zèk zòn nan pa soumoun janm wè Ande soumoun nan, janm wè Bilang lan, janm wè Ande Lasèk la. O wi Marthe m ba li Epi sa t fi mal la Marthe Get a me bèè non Nen m pa fè wap pase sou li.
Ahh kounal te zen Annie ta nye kòd li sinon pafè n ta al lage n Ou ta pran yon bèè.
Ou wè jodia Jwe gè a se de le jou pran de banm kob mwen. Ke m pa pran pa w lanmen paske an gen pa kaltè difons avin ou pap gen nenpòt pwazon nan men w chat mandor li ou banm yon tèt pa w kenbe nenpwen nan je dlafen nenpòt pwazon wi. Wa jwe dam a pò parlan nan bi sa gen pou m òv mwen oubyen tou m koupe kanta de Gade mesye map fite do kout manchet mesye map touye ti fwèk la Wa ki te longue nan m tap prete pòm la map touye tiye sa a.
Wa, sa w gen la ou gen pwoblèm ou pa anfòm? Mwen byen wi pitike m pa gen anyen non sak fwèk sa. Men paske monche tap pale pou kò m panse son bagay ou te gen wi pa. Aww djed bay chat ap plede manje maya wi chat palew fon dega nan maya wi pwat natalie ap manje maya konsa m pa pote n byè sesa ki nap tale konsa wi son pou anp chèche la pou mwen sim ka ede ti vye bèt sa yo wi. Mesye vye mèt sa yo anmèdan wi yo pa vre maya je depi yo wè maya se pou yo al defi farin wi. Ah m pa konn sam fè avèk bèt sa yo ankò pitanm. Bafon li siw ta zon mefyew pou yo m pa konn sam fè avew det sa ou banm twop pwoblem m sot sou ma bout avew. M sezi wi papi, m wè w poko al nan jaden matè an. M prale wi, map fè lè toujou. Ahh ok, anyn pa bann dan wi. Ahh ale nan map vini. Pra, e m nan kwè w ou tap voye m nan ou pa enterese anko? Ap ou mande sim pa enterese anko? Ebyen ou pa pitit mwen vre. Kounya la poun bwose aktivite sa ap fèt la aktivite ki si enteresan konsa m pa ta vo ou. An ok pa m tap byen kontan ou voye m nan kou a paske m ta anvi pran metye mwen nan tèt mwen pandan m tou piti a la. Wi piti nou ap enpòtan wi lap trè enpòtan. Map gade pou m wè la si m ka fè ti chanm pou li mwen si leve byen bonè pase yo di konsa gen moun tap benefisye yon rabè de 10 pou san 20 pou san pou sa wi ap benefisye rabè de 20 pou san tankou 20 moun di premye enskri yo lap benefisye rabè de 20 pou sa. Kounye a m ta renmen fè pati de vil mwen tap benefisye rabè a, demen si de vil a bonè m bay fè enskipsyon an pou ou. Aah ok pa yo pa diw konbyen kòb enskipsyon an donk kòb patisipasyon an konbyen li ye menm? Aah kòb patisipasyon an se 500 dola wi kòb enskipsyon an se 500 goud sa vle di ke wap bay 500 goud pou enskri epi wap bay 2500 goud pou kòb patisipasyon an epi nan jou a yap montre w fè bay chimen endistriyèl Dat mwen tou fè serigrafi tankou chimen endistriyèl la yap vin tou fè saven, pat deodora, krèm po, badaw ak kèk lwil bagay di tout sak gen rapò avèk bagay chimen endistriyèl, dat mwen tou fè li nan jwabi pou bare pati serigrafi yo, yap montre w kòman pou mete foto sou mayo, yap montre w kòman pou mete foto sou tas, sou bidon, yon pakèt ti bagay wi, yap menm montre w kòman fònn si pou mete li pou ekri sou chapo, sa di kepi a pou ekri sou li. Ahh sa vle di laba pa tout ti bagay se yon pitikras kòmsa? Oh oh mwen m panse son bagay k mini dola wi ta di tout pil ba sa pou ti kas kob sa oh oh nou ya fel gratis. Wi yo ta pap di se bay ti kas diman gratis wi paske yap bay sètifika yap bay dokiman tout bagay sa yo sa vle di la sèt ajan ekol profesyonèl yo ka fè tout ti bagay sa yo wi e si ta gon moun la kap gade video sa ki entèrese ale mete ti sou nimewo sa you know solèk ti afich la meni. 41 49 30 78 26 septanb nap tann tout moun an foul. E Claude Zazade non male wi m pa eke non pa fè dezòd non pa fè dezòd male m pa eke aprè m kiton kòb pou anba nap la pral avè li achte ji epi lè sa sa sen bagay avè li egèl avè n. Endou ok dako papa nap wè pita. Wi pit mwen nap wè pita.
Bonswa mwen Maxine. O mwen bit mwen an. Mwen trè byen wi matant. Sivouplè Thésée pa la? Wi li la wi li andan mwen t atann dan ou. Dakò mèsi mèt Maxine.

Ton pa li pi zen. Ou edem bay kadenn la. Diw pa parèt ne li gwo kout. Ah li pa gen anyen. Humm li pa gen anyen. San banm la san ou te pou mwen la. Ah sot la mte vin peye wi. Ase ou pa gen chak maten ti voze peyel. Ahh pa pote boko maten an. Wi li te gentan bay pou mwen maten an wi.
Abe! Abe! Abde m konnen anndan wi, mèt soti wi, soti ou mèt soti. Paske se konsa ou toujou fè ni. Chak lè m vin depo mwen ou kache anndan, m ap gen m ap pale w, ou rete m anndan ni w pa reponn. Fèmen bouch ou, ou pa reponn. Enben Ande yo trabou tache sa li fini jodia. Aby ou pat sèkse aby. Ande ok pa gen pwoblèm ou met li Ande map fek bouda avek tut tèr la. Wi ki moun sa? Ti moun sa tap rele m pi fò konsa a? Ki moun sa a? Aby a gen se mwen menw nèz ouvè wi m te pase de ti kob menw mwen tou gen pou mwen pou kabann lan pla menn.
O kontrè aba se te ou man salòp moun wi ou konnen kòm si pou se de moun nan zòn nan tèt yo pa fin pou ou bon tèt yo pa fin pou ou dwat tout pwen menm m panse son moun fou kap pale de ou a konsa m pa konn si se ou non. MBRD se moun ki tap pale konsa w e tu kòb mwen te pase vin pran w wi pase yo konnen li gen tòp nan men mwen te pase vin pran li mwen chak m vin gade map dn pawòl jodi a m pap fè pawòl nan mwen non m pap fè w pawòl degaje w banm kòb mwen an te pase fo sa gen tòp nan men mwen. Ah fo pè m tu kòm m pale avè w deja m tu kòm m te esplike w kòman bagay yo ye pou mwen m tu kòm m te di w konsa ke sou yon bwans sèm te pale avè l de sa vre sa te di m konsa ki la fè pa sou pou mwen kanmenn pou lòs li avwe tu kò graf mwen m te ta ba w alò m pa wè pou ki rezon w vin fè trip de sa w la non fo pè. Meh meh ou wè andik ou wè sim koupe tande w la tounen se pou bad ayisyen sa ou di konsa ki wi kap bwe pòp ba ou se kòb sa wap tann pou ka ban mwen an so m koupe tande w jounen jodi a la konn se pri tèt sa sèlman paske ou paka odasye knsa menm granmoun nou ye monchè won jan pou ye e sak pi lèd lan istwa chak m mande w fèm pale avèk sè a ou di konsa wi nan travay o wi lan travay tande ou wè la m pa nan fè djòl long avè w m pa nan fè djòl wifi avè w kòli timoun yo m pa nan fè djòl long avè w degaje w banm kòb mwen e m pa konn nan ki fason. De ki manye ou pral fè pou m kòb sa la? Degage w kontre m kòk a la banm kòb mwen e m pap deplase san li. E bay moun mal sa manyen avè w la wi. Moun nan pale avè w janti, moun nan pale avè w an ami, kòmsi ou pa janm tande. Kanaval ou di m ou pap depase san li a la kounye a kisa m pral fè pou ou la a? Ande, mwen m di w sa deja, m pa bezwen konn nesans si ou pral kriye, m pa bezwen konn si ou pral fè ande. Wè kote m kanpe a la, degage w banm kòb mwen. Sinon ande, sinon ande, aha, ou konnen m byen ande, ou konnen sa m pa fè, ou konnen j pa m chofe, ou konnen menm sou an pa ka kanbye. Mwen menm kote wap gadel la la ou banm chèch ou banm mouri. Eyy aya la mesye sou kote vene mouda ti mal al anchè a bal sa pote. Ou menm se yon gwo nèg kap pale la wi, gade lestomak li lotbo a tou chèch. Klodya, tande ou pa konnen an demanke an te avem, an devin lan an devin achte yon bagay, an devan ou de ti sabre pale, Se de tèt mwen kala lap pale o wi poukisa m pa achte yon les kala pou 52 pous m met nan tèt mwen paske jan tèt mwen gwa son les 52 pous kala pous kap bon pou li. Kounya la m di n pa renmen jan li bag sa yo oh oh mande di map manke y dega o wi bagay sa yo n kòmanse frekan m kòmanse gen nèg m kòmanse ap pouse zèl boo li menm m rele matant mwen li di matant mwen konsa map manke l dega. Mwen ale lè matant mwen kanpe pou mwen matant mwen pran pou mwen kouket sa li fache li vire dol la ye man matant map rele l li fè komsi l pa tande menm li vire dol la ale. A de sa gon soumoun lan kò mwen m pa vlew pite djadjay sa de soumoun li la sèt mwen m depwe mwen soumoun la sèt ou fèm deteskew mwen m depi lèm te wè André tap koze avèk ti fi a ki ret anba m pi kite André se pou mwen kòmsi pou jwè pwefès nen. Epi tou koudya fok ou pale avèk papaw wi fok ou pale avèl fos pikel ki moun Anbe ye Ande kòm si pa moun kòm si moun fè professional. Pase mwen rapè wa nèg ti ki poul ansanm avèk ande, man amite sa pa fè professional non. Enben kite yo men pa bgy nan moun yo e ga degaje yo. Claudia ann kite kritik ann pran pawòl. Yèswa ou pa konnen Matine te la nan kòm pou m bay Roody pou m bay Roody. Bal Roody men kisa w bal Roody a ou te gen manje nan men w. Non tankou lèm di Roody a tankou bay fi a dason wi. Claude m sou rèv bagay non.

Morardi, m bo defi, fè rom sa pa m sèlman ou koute nan sèlman, fouk ou ko bwè a tou. Enben epa sa nou soupe gason nou gason mete manch ank atè, lete manch la atè pou n ka pote fòs nou.
Bro kè de menm voule manch la not bro mwen ka avanse. Pandan wap vin avanse ou pa ka avanse tou menm, ou pa konnen moun ki deklare a gè se li menm ki machanj advèsè a. Bro kè de map avanse. Apa w kouri a de pa kouri, pa kouri. Sou de gason nan gason pa kounye a de Jen kè dak pranse a pa kouri a Geri Bon ok yo pa vle sòti enpi ok yo pa vye bolen Ann kite sa la pou jodi a Nou wè an de m bò danti wè nan pat pote n mò an nou pa yè de ma figou m avou Mwen dou sa pase moun lajan m nan se pa vòlè m te vòlè l son byen m vann pou m fè lajan m nan se pa vòlè m vòlè l Moun nan ou te bezwen kòb pou te bay fanm se pou ta jwenn mòbè ou te gen pou te bay fanm lajan men se pa lajan m nan pou ta fouye kidnane m pou te bay fanm epi lè fini nou pa nan bezwen n pa lajan n ni BORD, Tout lè boulem, sa pap fini konsa. Bob, Twòp pale anfil, RD Mali, Mag RD, Men sonje, sonje w'an afè, w'an afè avèm RD, ou gen pou mwen. Ayayay gasonm, m kè pou ou wi RD, ki pèmèt ti flèt la m'ap veye an, ou gen avèm.
Ah ok kounya m konprann. Sa vle di ke lwa viv non zo ou poze w tranki se lè sa w jwenn tout traka se lè sa w jwenn tout moun kap mèd ou enben ok pa gen pwoblèm map paking ande map paking ande enben ok pa gen pwoblèm bon wè la sa poko ap fini paske fò m fouye ni te zen ni jan ah pran pa m anpil man m pral kay gangan la m fè respekte moun m fè yo peye mouche yo wap fout peye pou lè byen